Reveye w! Ti Rivyè fatige, Ti Rivyè fout fatige ak yon gouvènman makout kowonpi kriminèl ki pran peyi nou an otaj. Nou menm Ti Rivyè pap dòmi, nou leve tout vwa nou pou nou di non ak tout fo referandòm ki gen pou misyon vann peyi nou ak letranje. Tout moun ki pa vle fè tèt yo konplis tankou, pwofesè, elèv, ti machann, anplwaye, taksi moto, kiltivatè, leve kanpe! Nap tann nou tout nan yon gwo manifestasyon kap demare sou plas piblik. Pou yo jwenn lajan pou yo fè fòtin sou do Ayiti ki deja nan lapouvrite kont on popilasyon. Jodi a m pa wè ki sa on moun pral di ak l'OEA, ki sa on moun pral fè ak l'OEA k'ap vin pale ou de Jezi. Nou menm pèp Ayisyen se pou n mare senti nou, pou n bay repons k'il fo. E se sa k fè jodi a n te vle pale se pozisyon nou sou zafè OEA. Sou zafè referandòm nou pap long. Sou zafè referandòm. Gen yon ipokrizi entènasyonal nan dosye sa a, nou menm se li nou vin denonse. Pandansetan, OEA pa pale de referandòm. BINUH di se yon bagay ki pa enklizif, li pa patisipatif, li pa nan referandòm. Lèzetazini pran pòz lap mande eleksyon, mande eleksyon pa nan referandòm e poutan se konplo yo. Papye ou wè k ekri a son papye k sot dirèkteman nan anbasad amerikèn jistifye pa madam la pou 3 rezon. Premye rezon an se ke yo fèl ofisyezman deja atravè Mateli mete yon etranje prezidan peyi a. Mentnan yo bezwen mete yon etranje ofisyèlman prezidan Ayiti. Se yon defi pou yo. Dezyèmman, se ke yo konn sa Ayiti reprezante nan mond lan. Se yon tè sakre, enben yo bezwen achte tout ti tè ki gen nan peyi a. Piske de konstitisyon 1805 a no jou, yo entèdi etranje posede tè anndan peyi a, sof si yo gen yon biznis y ap mennen, men lè y ap kite sa yo genyen an, yo dwe bay li a yon èv sosyal. Mentnan, yo achte tè wi. Yo achte pa pèsòn entèpoze, pa prèt non, e swa yo marye yon Ayisyen oubyen yon Ayisyèn yo fè l. Men lè sa yo pa gen de garanti fòmèl ke l pou yo. Pandansetan, yo fè dyagnostik tout richès nou gen nan sousòl la, tout richès nou genyen yo, tout byen, tout sa n posede kòm resous natirèl, richès pa nou menm ki ka ede nou devlope peyi a. Sa yo bezwen fè kounye a, yo bezwen achte kote richès sa yo ye. Yo bezwen achte richès sa yo, pran yo, mete yo pou yo. Konstitisyon sa di yon etranje ka achte yon pasèl de tè. Sa vle di Clinton ka fè tout pitit li yo la achte yon pasèl de tè. Bill Gates fè tout pitit li yo la achte yon pasèl de tè. E lè w gade, Obama fè tout pitit li yo achte yon pasèl de tè. E lè w gade, yo achte tout peyi. Men pou ki rezon y ap batay pou sa la. Twazyèm rezon an, twazyèm rezon an, yo gen 1804 ke yo pa janm ka vale, ke yo pa janm ka asepte. Se yon ensilt nou fè la pli grand ame di mond an 1804. Fè defèt sa a, y ap fè n peye l pou pa gen okenn lòt peyi ki fè sa ankò. 3 rezon sa a, yo kache dèyè konstitisyon an, yo voye tèks la bay epi yo di yo pa nan grèv. Bini di l pa nan referndòm, li fè Jovenel pran 20 milyon dola ameriken nan kès leta, mwen m pa konn kot kou siperyè dèkont ye, bay Innops e se Innops ki kòmande materyèl e se Innops ankò ki Fè apèl dòf avèk enstitisyon entènasyonal kòm si an Ayiti pa genyen yon enstitisyon ki te ka fè bilten, ki te ka fè yon seri de bagay. Pandan y ap plenyen Ayiti pòv epi y ap derasinen kès ayisyen an. Kidonk, yo vle referandòm nan, yo fè reyinyon ak lapolis sou referandòm, yo am e gè ant pete matisan an. Se sa l ye wi. Se Jovenel ki voye yon pakèt kòb bay youn nan kan yo. pou fè pi yo referandòm wi epi lòt kan an pa jwenn epi lòt kan an di l pral moutre Jovenel tèritwa a se nan men yo l ye wi e men gè pete wi zam ou wè Jovenel ap fè gang ame yo pran nan men lapolis touye yo se paske polisye yo genlè pa vle yo met biwo referandòm yo nan komisarya yo enben y ap fè nèg sa yo pran zam yo pou lakay yo nan zòn yo yo mete biwo referandòm. Yo pran pòz lafwa dènyè, yo sot on nòt pou yo teste, epi aprè yo di se pa yo ki soti nòt la. Y ap jwe avè nou paske yo wè pèp la ap mobilize. E se pou sèt rezon, jodi a nou vin di pèp ayisyen an kenbe mobilizasyon l te kòmanse a, kenbe l jan l te ye a. Si nou pa fè l pou referandòm, n a finalize l pou n degèpi Jovenel nan palè nasyonal. Paske. Nou dwe mobilize a la manyè de Dessalines. Pou m fini pou afè referandòm sa yo, si lidè nou yo ta transfòme tèt yo an Tousen, menm si Tousen se yon bon lidè, se prekisè lendepandans, yo ta transfòme tèt yo an Tousen pou ap fè ti pale pale ak ipokrit yo, y ap rive pa pran yo kanmèm. lè sa a, y ap konnen yo gen batay la. Se pou sèt rezon, nou mande tout jenn fanm ak jenn gason anndan peyi a, tout sitwayen onèt anndan peyi a, se pou yo transfòme tèt yo an Desalin, pou yo pran larelèv, non sèlman pou anpeche referandòm nan fèt, anpeche. Jovenel rete nan palè nasyonal pou l degèpi, men anpeche eleksyon fèt avèk ekip sa. E se mesaj sa a nou vin bay lakouch sèn Dayiti, ki pran pòz ap rale kò yo de kote, kite pouvwa a nan men vagabon. An dènye lye, n ap denonse. Sa pèp bèlè ap sibi kote map pale avèw la. Pèp site solèy. Pèp fontamara tout kote pèp lasalin pèp matisan. E pèp ki nan kwen rekile yo kin pata konprann gang yo pa sèlman ayiti. Gang ki nan kwen rekile yo pi feròs ke sa nou wè la. Se pou 3 bagay. Se pèp la k viktim, se 3 moun ki viktim nan bagay sa. Se pèp la k viktim paske yo boule kay yo, yo fè yo pase mizè yo pa gen rete pou yo rete. Se moun ki anvi envesti nan peyi a ki oblije kite peyi a al pase mizè nan peyi etranje. Se jèn nou yo fè al Chili al o Brezil, lè yo rive Chili o Brezil yo jwenn yo nan mizè. Yo blije pran wout la apye pou yo fon mwa pou yo al o Meksik, Ozetazini, pandan yo mouri nan wout, dlo pran yo nan wout. Yo paka kite lòt yo. Moun sa yo se viktim. E twazyèm viktim nan konn ki moun li ye? M ap di yo sa. Se nèg jenn gason, jenn fanm yo nan katye popilè yo met zam nan men yo. Yo k viktim nan. Ou konn sa k pase? Y ap ba yo zam pou yo tiye youn lòt. Kilès ou konnen k pral touye yo ankò? Se menm nèg opouvwa a ki ba yo zam. Yo son twazyèm viktim. Alò m mande yo reflechi sou sa. Ya konn kijan ya reyaji pa rapò a moun ki ba yo zam nan, k ap itilize yo, fè moun rayi yo, pa vle wè yo, epi ansuit k ap touye yo. Met sou li. Yo menm yo, ya gen reyaksyon pa yo, si yo vle, pa rapò a Jovenel ak gang Tèt Kale ya mete sou li. Kidonk, jodi a, nou vin denonse konpleksite sa a e nou vin denonse OEA. Nou vin denonse BINUH, nou vin denonse anbasad amerikèn an patikilye Depatman Deta ki pran peyi Ayiti, li mete l non eto, li mete yon pèp non mizè, pandan se tan yo pran pòz yo se zanmi nou, yo pran pòz y ap defann nou e y ap pale deleksyon. E se sa n te vin pale maten an, mwen kwè pèp ayisyen a konprann, la mobilize pou retire.